Nou nan meri Milo e se nan kad aktivite Trè byen, ki se Milo Destinasyon. E nou pral rankontre yon responsab, li menm ki pral fè yon ti pale avèk nou. Li se yon responsab anndan AGP. AGP ki se Otorite de Jesyon di Pak. Pak Nasyonal Istorik la ki gen ladan li Palè San Sousi, Ramye, Sitadèl Laferyè. Nou nan Meri Milo, e se la a nou pral gen kèk detay non sèlman ki konsène. Pak Nasyonal Istorik la, e sitou. Pelerinaj Patriyotik yo fèt chak ane. Nou gen avèk nou Macdonald Vincent. Misye se agwonòm e se youn nan moun ki la kòm responsab lojistik nan AGP. Macdonald, se yon plezi pou nou resevwa w nan Milo Destinasyon. Donk dabò m remèsye nou pou vizit ke n ap rann nan moman Pelerinaj Patriyotik la. Mwen remèsye tout ekip Samy One lan. Alò son plezi pou ke nou genyen avèk nou Macdonald Vincent li menm ki deja la e ki pral fè ti pale a avèk nou. Men tou dabò an kalite de responsab de lojistik de AGP, fò ti pale nou de enstans sila a e ki wòl li nan kominote a. Donk dabò pèmèt mwen salye tout entènot nou yo e tout moun ki ap swiv nou la an dirèk.

Depi 1982 li rekoni pa unesco. Mètnan ki travay AGP? AGP se yon enstitisyon ki kreye apati de yon arète ki te prand nan kad yon komite entèministeryèl ki genyen ministè kilti, ministè tourism, ministè anviwònman, ak yon bann lòt ministè ankò epi lòt antite ki anndan Leta a. Donk pa lasuit, AGP ta pral vin kreye an 2018 e li baze l dirèkteman a Milo, o pye di palè e de la sitadèl. Donk se sa an pèspektiv. Men nou gen yon ansanm de travay ke nou fè. o nivo de Pak Nasyonal la notamman. N ap eseye twouve yon modèl de jesyon o nivo Pak la. Modèl de jesyon sila, donk lè nou fin eksperimante l, ebyen se li nou pral gade si Leta kapab eksperimante l nan diferan lòt Pak ki anndan peyi Dayiti. M vle mansyone ke Pak Nasyonal Istorik la li menm, li gen 3 prensipal moniman istorik ladan l ki se Sitadèl, Sans Souci, Epi genyen ramye. Men chak patrimwàn sa yo twouve yo nan yon lye. De prensipal moniman sa yo ki se Sitadèl ak Palè San Sousi, yo twouve yo dirèkteman o nivo de lakomin de Milo. Men sepandan, ramye a twouve l dirèkteman Dondon. Epi li gen yon zòn yo rele è pwoteje. ki se yon zòn kle de byodivèsite, genyen de espès animal, genyen de espès vejetal, se sèlman nan pak la ke ou kapab twouve yo onivo de mòn lanmò. Malerezman, gen de espès ki an vwa de disparisyon e ki mande yon ansanm de travay e se la AGP ap teni kont de tout faktè sila yo pou kapab aji sou yo. Antretan, McDonald, nou konnen ke espas sila li menm se espas ke moun vin vizite tou, paske nou konnen se yonn nan pwen datraksyon ki gen nan Milo, Lòske w di Sitadèl, lòske w di Palè San Sousi, sa yo drene anpil moun nan komin nan. Sa yo mennen anpil moun vin gade, sitou nan peryòd Sent lan, kote ke gen anpil moun ki vini nan kad de sa yo rele pelerinaj patriyotik. Foti pale nou enpe de pelerinaj sila. Kijan sa fèt nan komin nan e poukisa se tèm sa ke yo itilize ladan li? Ki se pelerinaj patriyotik. Donk, natirèlman, mo pelerinaj patriyotik la, li pran nesans apati de de rèy wa Anri Kristòf. Pa san konesans ke pandan wa Kristòf t ap dirije Gran Nò a, ebyen, te gen yon bann soupson epi te gen yon bann movèz enfòmasyon ki t ap sikile keseswa dan le sid Dayiti pou te kapab di ke si tout fwa moun vin vizite le Gran Nò, ebyen, Anri Kristòf t ap fè t ap elimine moun sila yo. Donk, pou Kristòf te montre ke se pa t gen okenn reyalite, donk li te oblije ouvri Gran Nò a a chak semèn sent sila, a chak peryòd sila yo, li louvri Gran Nò a pou moun vin wè non sèlman ke sa yo ap di a se pa sa, men vin wè ke kisa l t ap reyalize o nivo de gran nò a, e petèt nou ka wè sa koulye a la o venteyinyèm syèk la, ke moniman kristòf sa yo erije la, donk se son de moniman ki rekoni mondyalman. Gen moun ki menm ale pi lwen pou di ke kristòf te gen 200 zan anwo chak ayisyen k ap viv nan moman an la, se jis pou nou montre ke entelijans lan te vrèman avanse. Toujou gen de vizitè, de touris nasyono, entènasyono ki vizite Pak Nasyonal Istorik la tou lè jou, keseswa di dimanch o samdi. Donk, pak la toujou louvri e gen yon ansanm de mekanis ki enstale pou kapab vizite pak la. Notamman, pafwa gen de frè pou kapab peye pou gen dwa pou kapab al vizite pak la. Epi, gen yon ansanm de gid ki reminere natirèlman pou kapab kondui moun yo. Gen de menè de. Chevo, si mwen nan bezwen pran cheval. Natirèlman fòk nou mansyone ke ensekirite ki ap renye nan peyi a, li pa touche gran nò a tankou l touche Pòtoprens. Donk gen de moun ki pa chwazi vin vizite pak la, se paske tou senpleman yo gen yon soupson yo pa ta vle pou si ta gen yon derapaj. Men, vini vizite pak la se yon bagay ki fezab e ki posib. Il sifi tou senpleman ou vini, ou pran yon machin Milo oubyen ou pran yon machin prive, ou pran yon motosiklèt, ebyen ou lè w rive nan vil Milo, ebyen yo transpòte w dirèkteman Sitadèl oubyen nan Palè San Sousi a. Se sa an gwo m kapab di konsènan evolisyon fèt la. Donk, men natirèlman nou abitye resevwa atravè le tan. Pafwa jiska 45 mil moun.
Alò, nou sot pale la avèk Macdonald Vincent ki t ap bay nou detay yo, medam, mesye. Men, li pale nou de Pak Istorik la. Anpil moun pa konnen li. Men nou pral gade nan ki mezi nou ka fè ou viv yon pati nan Pak la, sitou Palè San Sousi.

Tankou mwen te di l deja, nou nan pye Palè San Sousi e se youn nan destinasyon ke nou te genyen la nan kad aktivite sila ki se Destinasyon Milo. N ap raple ke se yon aktivite ki la pou vann kominote a, pou vann Milo yon lòt fason, paske nou konnen se youn nan mèg atraksyon touristik ke nou genyen. nan peyi a. Alò nou gen avèk nou yon nan gid ki gen anpil eksperyans se li ki pral bay nou ti detay konsènan Palè San Sousi. Mesye Césaire Eliezer se yon plezi pou ke nou fè ti pale sa ansanm avèk ou, ou menm kòm moun ki eksperimante kòm gid touristik, alò nou ekspoze a bouch ou nou pral tande kisa ou gen pou nou nan kad de detay ke w genyen konsènan Palè San Sousi, m konnen sa a, konesans sila li menm li nan men w? Wi. E kòman nou ye? Ava.
Palè Sansousi nou konnen se youn nan batiman ou yon nan konstriksyon trè enpozant ke Wa Anri Premye n ap pale de Anri Kristòf te fè. Ki sa ou kapab di nou anpe ki ta pap retrase istwa palè sa? Ki sa ou kapab di nou? Bon.
Pa egzanp.

sizyèm nan se le tanp de Dyan nan peyi Efèz, uityèm la sitadèl, nevyèm la miray de Chin, dizyèm nan se latou de Babèl, yon peyi an Ejip ki te bezwen gen konesans sa Bondye ap fè, lè Bondye wè travay van se isit tout moun pale diferan lang, travay la pa kontinye ankò. Onzyèm mèvèy la se le fò de Voban Fontalanbè, yon achitèk rele Voban ki bati Dèmeya fò an Frans, douzyèm nan. Se Disney World Orlando Ozetazini, douzyèm mèvèy la. M fin la.
Alò la nou gen chans pou ke nou genyen uityèm mèvèy di mond lan nan peyi nou, presizeman nan komin pa nou an ki se Milo. Men la a nou pap gen tan monte nan Sitadèl la, nou nan Palè San Sousi, nou pral fè yon ti kout je ansanm avè w, an nou nan Palè San Sousi? Alò an nou fè w monte.

Se palè san sousi n a monte. Palè san sousi youn nan eleman enpòtan nan komin pa nou an ki se Milo. A byen ke nou nan Destinasyon Milo, aktivite ki la pou mete an evidans la komin de Milo avèk tout sè richès e tout sè valè. Anba isi a la ki gen 3 pòt la se te Magazen Bouton Inifòm sòlda e lèzofisye, bouton sòlda yo te make Honi Swa, Dye e Mon Dwa. Sa se kouwòn Wa d'Angletè a, si Angletè te kont Lafrans pou Ayiti. Palè a bati an 8 ekta de tè, Sitadèl bati sou 4 ekta edmi. Palè a pi gran pase Sitadèl. Tande, gen plis istwa tou. Ou konnen se la Krisòf te abite. Rezon ke Krisòf te konstwi Sitadèl. Se pou ret tout fransè. Se Dessalines menm ki te pase Christophe lòd pou l konstwi lèfò. Dessalines te di Christophe se an ka ke l mouri, se ki pou pran tout chay travay sa an men. Pandan Dessalines vin mouri, Christophe mache bati lèfò. Sa se lèv de Dessalines. 1774, e ke Christophe te gen yon zanmi l ki te ne an il la Grenad. Alò nèg sa li te rele Nivenstone. devaste men se yon anglè ye men li te pi lwen pase Christophe ou konprann li te pi lwen il la grenad pase Christophe ou konprann men pandan se tan la Christophe te konbate an 1774 pou ozetazini. Pandan Christophe rive te resevwa yon bal nan pye goch. Lè l ap retounen nan peyi a, yo te ba Christophe yon sòm lajan pou l vin viv a fanmi li nan peyi a. Men, Christophe t ale avèk Miveston Devassé nan gè a. Lè yo tounen, tou le de yo ba tou le de lajan pou yo vini. Men pandan ke Christophe te resevwa yon bal nan pye goch, lè Christophe vini, Christophe pa gen dòmi lanwit lejou avèk pye a. Kouman pye a fè li mal anpil. Alò sa Miveston Devassé te fè, Lè nan tout bwa kote ki gen fèy yo, li etidye fèy yo. Li di sa ka fè lavman pou pye a, men apre pye a te fon, chak fwa men sa li fè, li bouyi fèy la. Lè li fin, li chache yon men pen, li bouyi, byen bouyi. Enpi li etire kal la pen, li mete anndan yon bokal. Chak fwa li vini, li lave pye a. Lè li fin lave pye a, li peze mit pen an, byen peze. Enpi peze, li fè, li, mit pen an vin. Li pi gran li pran twa l. Èy ke li peze pi a byen peze. Pandan li fin peze pi a byen peze, epi li plake mit pen an sou li. Chak fwa pi a fè yon ti mite chè a, pen an ap fè pi a fè yon ti moute. Chak fwa pi a fè yon ti moute jouk pi a vin egalize akò l. Lè li fini, kisa li fè? L ale. Li boule fèy yo, li mete yo nan di bri, li pile fèy yo byen fen. Lè li fin pile fèy yo byen fen, mete yon ti twil ki tou piti, okenn ti bwa pa kontrare biyè a, epi mete poud la. Chak fwa pi ap fè kout, sa pi ap fè kout. Pi ap fè kout, pi a vin ge, yon jou konsa. Men se se lwa kolonit franse, se pa, se pa, se pa sou Ayisyen non m pale non. Yon fwa pandan ke Ti a Kristòf kontan, l ap kouri, l ap ri, li wè Pyè Geri. Epi dezyèm chèf franse a kontrake, li di, Kristòf, ki sa w gen kò sa w ap kouri? Kristòf di, Enben, m la. E dezyèm chèf franse a di, M gen kè w te di pou pye w konte. Se sa ki fè pye a konte ankò. Sa vle di, dezyèm chèf franse a di, Kote pye a ye? Epi Kristòf leve pantalon l, pye a geri flòch. Pandan Pyè fin geri Plòt, enpi dezyèm chèf franchi a di, Ou konn sa w apral fè pou mwen? Ou apral vin avèk moun, ou apral vin ake moun nan ki te geri Pyè w la. Enpi Kristòf mennen l bay dezyèm chèf franchi a. Yo mete msye kanpe pami toulèblan, yo diplome kòm premye doktè a sirijyan nan Ayiti. La te gen yon gran miwa. Kare miwa a te fèt tou won ann akajou. Te gen yon jè do k ap koule anndan miwa a. Lèfini te gen yon kouwòn ki make je Renè Demèsand. Pandan solèy la vin frape nan miwa a, Renè an, solèy la tounen. Ou pa wè palè a. Se kon w antre anndan palè w wè palè a. Se pou sèt rezon Krisòf te mete miwa a la. Si nou vwa de lyon k te devan palè jistis Pòtoprens la, se la yo te ye. Vwachi lè de pilye ki sipoz lè de lyon. Yonn adwat, yonn agoch. Se prezidan Bwaye ki te vin pran isit, transpòte devan palè jistis Pòtoprens la. Jan Pya Bwaye. An 1818, kan Petyon fi eli prezidan de Pòtoprens, Kristòf se pèdan lèspwa de gouvène tout lil antye a de la Repiblik Dayiti. Petyon Erik Gwo Pòtoprens, Kristòf Dan Lenò, men ki sot ay batay ay 12 kilomèt Tibè avèk Petyon. Petyon te tiye anpil sòlda Kristòf, men kan Kristòf retounen Dan Lenò, tout milat yo te jwenn nan, yo masakre yo. Petyon Erik Gwo Pòtoprens, Petyon Renan Konsèy avèk lèzofisye, avèk tou lèzenvite, avèk militè, avèk ofisye yo. Nou tande? Men tou sa depi pa tranbleman de tè le 7 me 1842.

Moun bay si a. Men konnya se ISPAN, Enstiti di Sove Gad Patrimwàn Nasyonal, se yo k fè biwo a la. Yo konnen se ki chèf patrimwàn nan. Ou sezi sa m di nou? Te gen 3 pòt nan sal sa a. An 1930, sou Estenyo Vensan, Prezidan Vensan, te vwa mete vizite sou teren an. Lè yo antre anndan, yo wè anndan fè twou nwa.

Bon, ou wè, sa son kanal ki moute tout dwa ta kote m yo. Se ki resevwa tout dlo. Li resevwa dlo pou twalèt la, e se sa m di w, e pi gon basè li resevwa anndan li, gon kanal li resevwa anndan an tou, alò ki pou ki sòt glase lè bwason. Sa rele chanm fwad. Se nan espas sa? Wi. An tou ka gen refrijeratè?
Wi. Nan yon tan li pa t gen frijidè modèn. Sa rele chanm fwad. M ap esplike nou. Bon, alò kilè li pa te vle pou dlo a koule deyò, enpi li kapte dlo a enpi li mete basen an an nouvo, men kote dlo a vin rantre la, yon ti twou sa, epi l al nan twalèt la. Nou sezi sa m di nou? Nou konprann? Nou sezi sa m di nou? Ok. Bon, n ap re-rantre la pou m esplike nou. Alò Kagan nan pap esplike nou anmè li men kote li vide dlo anndan basen an. Nou wè li? Nou wè? Bon li mete yon pòt nan ti nan la, li mete yon pòt nan ti depo a, alèkile li mete tout kola ladan, tout bwason ki pou glase an 45 minit ekole, an 45 minit ekoule Bwason deja glase. Sa rele chanm fwad. Men pou dlo a pa inyonde anndan an, li fè yon tou, li fè yon wonn. Wè? Vin wè la. Men li. Li fè yon tou, li fè yon wonn pou dlo a tonbe anndan wonn nan epi li fè kannal la kontinye soti deyò. Nou wè?

Yon diskou, ou konprann lap koute tout diskou anba. Men nan tan an pat gen beton. Se son lè travès an bwa planche ye, ou wè tou de pakat yo. Nou konprann sa m di ou? Men dènye etap la te kouvri avèk adwaz. Ladwaz la te soti an Itali. Twou m ap gade la yo se bwa ki te pase la yo. Wi, de pakat. Ou konprann? Planche ye. M pral moutre nou lèm di nou pale a bati an 8 ekta pou wè koman l ye. Di nou pale a bati an 8 ekta pou wè gon wout anba la ba rele lasnal. Li te fè kanon an fè a lòt bwa wi. Ou sezi sam di w? Men wout la, men kay yo anba. Wout sa se pou ale sitadèl ou wè sa ki anwo a. Pandan se tan la. Mbe kote fè tout kay yo vire nan mòn nan. Yon de 8 ekta, 8 ekta, li fè tout kay yo vire nan mòn nan, li depase kay pastè a, li depase legliz la, li vire dèyè pòs polis la. An 8 ekta. Lè w pèdi se sòlda k pou mete w deyò, ofisye k pou mete w deyò. Bon.

Li te mete pyès kanon anndan tout chanm yo, nou wè ti pòt mwen yo, kazèn pou lè militè. Enpi, nan ti mòn sa a, se lopital kote ou wè wòch yo tou premye an, nan ti mòn sa a. Ou konprann? Sa se, sa se basen di wa. Se la li te konn benyen, basen di wa. Li gen de eskalye pou li desann al benyen ladan. Sa se yon jèt do, kòm Bisantnè ap reponse yo, kanalize soti nan mòn nan, yo fè yon kannal. Presyon dlo a monte anlè, pou l ap vire pou awoze jaden botanik ke l te plante flè nan tout lakou sa. Enpi sa se palè minis. Ou sezi sa m di nou? Si byen konprann an gwo la palè a te bèl anpil. Wi a. Se menm kopi a palè Dyasayon nan Ewòp wi, Frederick ii. Ou tande? Bon.

Yo desann yo dwe tiye anba ou wè misye desann tou ou wè eskalye a dwe tout te eskalye sispann wi wap wè lòt la menm jan tou an nou moute an al bon sa li di pa orijinal sepandan ke te konn gen blan labadi ki vin vizite sa bato pandan blan yo vini kisa yo fè Gen lapli, epi yo mete moso beton sa yo, pou yo mache pou pyè yo pa sal. Ou konprann? Sa pa orijinal. Non, non, non, non, sa pa orijinal. Sa pa orijinal.

Yon la dwat yon la goch 2 santinèl kap siveye lakou palè a. Bon! Kanpe la, m pral montre nou yon bagay ankò. Sa se bann a tou fouman, men li pa nan mòd. Men se la kolonèl Polen konn fè sòlda fè laparad. Pa egzanp. Nan anba gwo pye bwa a ansanm ak Ekristof, sa rele Lab Lajistis. Se Ekristof ki te plante bwa sa yo. Se yon kayime ki pye bwa sa a. Lè l fin bati palè a, pandan lè l fin bati palè a, misye te oblije mete yon gwo kabare tou won anlè a bwa an akajou.

Estati sa rele la deyès de la komedi. Ou konnen chak palè, gon deyès o milye la kwa pou dekore la kou palè a. Sa sot an Itali. Son bab li ye. An 1915, sou lokipasyon ameriken, Yo met yo byen lwen lame ameriken an. Yo met yo byen lwen lap tire sou nou pou yo sa pi bon vizè a. Si yo kraze nou pran sa kout dam. Ou tande se ton bèl deyè si te ye. Bon. Men se sak fè yo rele mas sa ki fè yo rele la deyès de la komedi. Nou konprann? Bon bagay, bon bagay, bon bagay. Bon. Men pale de la rèn lòt bò.

sila a, gran vwayaj istorik sa a avèk Eliezer Césaire. Se sa li menm tankou li di l, gran gran paran l te nan lame wayal la.